Bon yo di nou li gentan two ta yo gentan fèmen deja bal sa yo demen maten yo di pou nou pou vin kote yo. Men nou poko ale maten an la? Nou nan tribinal la.
Nan tribinal? Alo? Wi.
Nou nan tribinal de pè kafou la?

Apèl la la, nou di sèl pa kite n pale. Konsa l ye wi. Ou fè l, ou fè l. An nou refè l rapid. Nou wè gen plizyè kolaboratè, kolaboratris ki ap rele nou. Carl ap rele nou, Fedline ap rele nou, Ulka ap rele nou. N ap rele nou talè mezanmi. Ban nou fini ti entèvyou sa epi apre sa Ulka m ap fè kontak avèk nou letan nou fin fè entèvyou sa. epi nou ap pèmèt nou pase kòmsadwa letan pou nou fini avèk entèvyou sa nou ap fè maten an kote nou sot pale avèk Mariette Salomon ki se madan defen Vladimir Fédé kote l fè konnen nan mòg la e pa yo ki te rele mòg la non mezanmi men pandan l nan mòg la chak jou y ap bay 500 dola. Bon, difikilte pou nou jwenn mèt teyas an pou nou kapab pale ansanm avèk yo pou nou ta omwen gen yon ide. Bon, nou pa ka jwenn mèt teyas an, nou pa kapab. Men, m panse moun yo edifye e fòk nou di gen mèt Mezonèv Tousen tou. Wi, ki bezwen antre an kontak avèk yo.
E fòk nou di madam Mariette Salomon ou ka antre an kontak avèk nou apre pou n kapab pèmèt ou ou an kontak avèk mèt Maisonneuve ki li menm gen swivi li kapab fè pou kestyon sa a. E difikilte pou nou jwenn yo Jòj? Difikilte nou re jwenn mèt Terasan nou re jwenn mèt Terasan rete la mèt Terasan nou pral eseye fè ti pale a.

Pè yo ale nan Pati Pete Madi. Lè yo rive, dosye ke yo mete sou mò a, yo fè konprann ke, ebyen, yè, yè avan yè swò, yo te Fon, fon, fon, fon ti deplase kote w ye a, Mèt Teas, fon ti deplase tou piti pou w ka pase pi byen. Alo? Alo? Ou pa avèm? Ok, m la, m la, m la, m. Ok, donk dosye ke yo mete sou jèn nan ki mouri yè lan, donk yo fè konnen ke e avan yè swa, ebyen yo tap kouri dèyè l, se yon bandi l ye, ok. Donk mwen menm m te twouve ke l inakseptab, ok, donk se yon jèn jisteman k tap pase, k pat menm nan mouvman an menm, dayè mwen menm se bò lakay mwen li rete, se sa k fè ke mwen eseye akonpanye yo, Ok e fòm diw byen misye pa gen lontan depi ke l sot chili ok donk lè yo rive nan mòg la yo fè konnen ke yo dwe bay 500 dola chak jou ok donk aktyèlman la nou nan tribinal de pè a nap tann jij ki te fè konsta a. Nan men moun moun alò dosye yo di son bandi nou tap kouri dèyèl la. E e kiyès ki fèt? Rapò de polis la oubyen e e jij de pè? M pa konnen. M pa m pa m pa konn fòmil la, m pa konn pwosedur la. Kiyès ki gen dwa mèt dosye sa a? Bon ok, mwen menm, e san dout, san dout se se se ta rapò de polis la men mwen menm, mwen pa mwen pa vle di e efektivman se rapò de polis la donk se eksplikasyon ke yo menm yo ban mwen. Kiyès ki ba ou, kiyès ki ba w eksplikasyon sa a? Donk fanmi fanmi jèn ki mouri a asavwa madanm ni epi 2 frè li gen yon lòt sè l ki akonpanye l li gen yon lòt frè l ankò li gen yon matant li tou. Hum nan men ok kiyès ki di yo se dosye sa yo met sou li a? Donk lè yo rive nan mòg la yo fè konnen ke donk yo pap ka wè l donk moun sa son moun yo ta kouri dèyè avan yon swa ou son bandi ke l ye. Ok ok Donk kisa mog la di yo? Wi se sa mog la di yo. Mwen menm mwen te twouve li inakseptab. Se sa k fè m te menm mande yo pou yo te rive jisteman nan Zenith. Men mwen menm pou pli rapid mwen te eseye fè kontak a radyo a ok pou m te ka mete yo an kontak dirèk avèk yo. Uhmm Men men mentnan n ap tann jij de pè a pou l vin ba nou m ta ka di w fè nou wè papye konsta kòmsi sou kisa pou l ka ba otorize nou al gade mò a oubyen al pran li. Egzakteman, egzakteman. Men, mwen menm tou, m tou pwofite lanse apèl la, m ap mande avèk Mèt Mezonèv, m konnen eben s on nèg ki trè e fokis e sou entèrè piblik toujou a. Eben dakò, dakò, m tou, m tou fè apèl la avè l epi pou suit nesesè. Dakò, nou pral fè echanj telefòn nou toutalè ou menm avèk li pou pèmèt ke ou antre an kontak avèk li rapid. Eben, n ap, n ap rete an kontak, n ap rete an kontak e, men, men, an tèm denfòmasyon ou genyen kòm ou se avoka yo, Èske ou ka eksplike nou, moun kapte nan ki sikonstans misye mouri veritableman? Ok, eksplikasyon mwen m pat prezan ok, men eksplikasyon ke yo ban mwen e misye tap pase ok, nan moman ke misye ap pase li menm epi e e se la se le moman.

Mennen pitit li lekòl yè nan Asansyon an. Epi kounye a la lè l vini li sot mennen timoun nan lekòl epi l al fè espò. Epi lè li vini li sot fè espò epi li benyen m defon m manje li manje li ban mwen yon mòso nan manje a mwen fin manje li e konsa l di m li li pral achte yon Gatorade anba pou m pikini an m di m deja di li ke lari a enpe cho chak fwa w pa rete. Koulè di bon mal non map gentan vini pa gen anyen kap rivem non map gentan vini se konsa tou Vladimir ale l pa janm retounen nan pa.
Ok donk son son ghetto et lal achte. Vladel pa tounen wi yon ghetto et lal achte anba pon Pinkini an. Men men men men men di nou non ki kiyès li ye Vladimir eske son moun m ta ka di w ki te konn nan baz pil zanmi. Non Vladimir pa gen zanmi Mèt di w zanmi l se telefòn li sèlman avèk ti pitit fi l la, se li menm ki kòm zanmi li. Vladimir se pa yon moun ki gen zanmi, ki konn nan pale a moun. Bon, m kapab di w li se yon moun, si w wè yon moun ta vle nan diskisyon avè l, li prefere meprize moun nan, l vire l ale, l pa nan pale a moun. Se pa yon moun k ap leve gade tèt.

Li pa gen zanmi, vye zanmi. E si yon moun tou 7 è pa pwanl nan lari depi l 6 è l lakay li. Ok ok anben anben. Sa a depi 6 è l lakay li epi yon moun ki nan sòti, ki nan dyalòg, ki nan bal, ki nan kwakseswa. Mariette anvan w ale e konyen pitit ou te gen avèk Vladimir? Mwen gen yon pitit avèk Vladimir men mwen te gen yon pitit. Avan Vladimir, Vladimir te konn avèk yon pitit depi twa, depi lè l te gen twazan, pa m nan genyen trèzan, pa Vladimir an gen sizan. Ok, vè di sa l mouri, sa l, vè di sa l favò la gen sizan la? Wi.
Ok.
Men men nou menm fanmi an la a, kisa ti man ap viv, tradi w lanmò sa la, kòman, kòman nou fè la?
Bon, pou lanmò lan se nan tribinal la nou vini pou nou ka moun ki te ranmase Vladimir an pou nou, nou poko wè ansanm avèk li, jij ki te ranmase l la, nou poko ansanm avèk li, se nan tribinal la nou ye.
Ok, anben, mè mèsi anpil Mariette, e talè jòj Ofricot pral eseye ba w nimewo telefòn mèt Mezonèv pou w kapab antre an kontak avèk li.
Dakò.
Li gen matant li la, eske m ka pase w li? Bon, pa gen pwoblèm, si Tchète di 2 mo avèk nou, pa gen pwoblèm non. Epa pale.
Alo radyo Zenith. Wi, wi, m konnen bagay la di la men kòman w ye? Ti gason an pa gen manman l isi, li pa gen papa l isi. L ap viv an fanmi. Pitit ki pa janm leve tèt gade m. Natre jou pitit mwen sot sou li. Pitit mwen vini, pitit mwen vini li pote bagay pou mwen, pitit mwen voye pou mwen sot sou li. Yo voye chache l pou l al nan yon lòt peyi. Kounya la, pitit la vin sot nan pitit ki tèlman bon pou fanmi an. Manman m la, grann li la, m pa konn sa m pral di manman m, kòman Vladimir mouri. Nan ras nou, nou poko janm gen yon siyati nou k rive nan tribinal. Ou mèt chache nan tout dosye pou wè si nou gen yon fede nan tribinal. Nou poko gen moun ki konn al lopital. Nou poko konn gen moun ki pran nan bal. Se premye fwa nan lavi m mwen tande ras.

Nou konprann doulè a, nou konprann doulè a.
Se mwen wi fanm matant ki la a timoun yo e 2 timoun, 3 timoun rann nan kay la. Madanm li avèk yon lòt sè, yon lòt nyès mwen, yon lòt neve m, manman m pa ti kite 3 pitit isi. Men pi gran an mouri wi. Se pa timoun ki leve non vakabon, nou pa konn gen lach nou vakabon. Ou konprann?
Amen ok men mèsi anpil mèsi anpil mèsi anpil mwen.
Talè m'a rele nou pou m ba nou nimewo mèt Mezonèf la. Dakò. Ok mèsi Bondye Jezi. Dakò nou apèn resevwa la tou Jòj yon kominike yon kominike de meri Kafou eben m'ap li l pou nou le conseil municipal condamne avec la dernière rigueur

Majistra Jude Edouard ki di li pale avèk, ki pran responsabilite l, ki di l ap akonpaye fanmi an tou, l ap akonpaye fanmi an pandan peryòd sa. E sa m t ap mande yè, m t ap di ke majistra vil la dwe enplike l nan sa. Wi, li di msye di l ap akonpaye fanmi an. Mwen menm m ap tann ke.
E talè konsa nou ta dwe gen Jude Edouard e ki ap entèveni avèk nou la. Ok, men m ap tann ke enspeksyon jeneral konvoke komisè prensipal la,
konvoke l, non fò l konvoke l pou l vin di ba kòb sa a pi kòb sa a, e pa jodi a yo rele yo karavàn lanmò, se pa dat y ap pale de pi kòb sa a. Se to e se pa de moun yo pa touye. E nan konvoke w ye la toujou? Non, fòk gen eksplikasyon k bay. Ou nan konvoke toujou?
Fòk gen eksplikasyon.
Sa di, sitiyasyon sa k gen la, komisè sa a fò yo mete l nan izolman wi. Fò yo retire l nan tèt komisarya Kafou a wi. Li pa ka yon komisè polis pou l gon bakòp, pou l mete l, e li konnen yo rele l karavan lanmò. L ap touye moun Kristòf Chanèl, l ap tiye moun Dikini, l ap tiye moun bò Omega, epi pa gen pa gen moun ki janm di anyen. On jèn gason jan majistra Edouard di a sèl erè l fè e paske l kite chili l vin ayiti wi.
Kounya ou tande matant li kòman lap kriye kounya yo pran nèg la al metel nan mòg yo pa konn si moun yo gen lajan si yo pa gen lajan yo di yap takse yo 500 dola pa jou epa yo ki te metel nan mòg yo pat gen kadav yo pat gen mò. Genyen talen avan nan lari a gon kominike tou sektè demokratik la e fè soti banm li l pou nou kominike 16 septanb sektè demokratik popilè a ap felisite popilasyon an ki yon lòt fwa ankò montre detèminasyon li nan konba pou li chanje kondisyon lavi l sa ki pase lendi 16 septanb 2019 la montre aklè Pèp ayisyen an deside tout bon vre kouri dèyè fòm Leta sa a e kwape sistèm nan ki chita sou koripsyon, represyon ak inegalite sosyal. Se chak jou pi plis kondisyon moun yo ap viv ap vin pi mal. Popilasyon an pa ka manje, pa ka voye pitit yo lekòl, fanmi yo pa ka reponn ak bezwen yo. Resous klas mwayèn nan tonbe plat atè.